Eske nòmalman Prezidan Joe Biden anonse pou imigran pa pwoche bò kote fwontyè a? Si ou menm ou se youn nan moun ki ta renmen vini Ozetazini, kèlkeswa se pa mwayen de fwontyè, kèlkeswa se viza ou deside al fè demand, li enpòtan pou w gade videyo sa a. Dosye de sa ki gen rapò ansanm avèk fwontyè peyi Lèzetazini Damerik ansanm avèk peyi Meksiko, nòmalman anpil medya ap kouri di ke administrasyon prezidan Joe Biden nan anonse ke piga pèsòn moun pwoche bò kote fwontyè a. Nòmalman se enfòmasyon sa a nou vin detaye ba ou ansanm avèk anpil lòt enfòmasyon donk ki ap fè aktyalite a nan moman kote nou ap pale a nou vin detaye ba ou. Nòmalman anpil gwo jounalis, anpil gwo medya itilize kontni sa a. Donk pou yo kapab fè anpil views sou Facebook ansanm avèk sou YouTube. Paske nòmalman nou konnen kontni sa a se youn nan kontni nou konnen anpil moun nan mond lan enterese ansanm avèk sa. Kant il saji de peyi Lèzetazini, tout moun se yon peyi ke nou kapab di majorite moun nan mond lan ta renmen viv Lèzetazini oubyen vizite kèlkonk. Men nòmalman nou konnen gen anpil jounalis ki itilize kontni sa pou yo kapab fè anpil vyouz. Men nou menm nou pa chwazi fèl konsa, nou toujou chwazi pote bon jan enfòmasyon de sa ki ap pase. Nou pa itilize. pou nou fè videyo pou ou, pou nou pote yon seri de enfòmasyon pou ou, donk nòmalman ki pa reyèl, epi apre sa, pou lè ke ou menm ou tande sa nou di a, epi pou ou kapab echwe, nou pa chwazi fè l konsa. Nou toujou itilize pou nou pote bon jan enfòmasyon pou ou de sa ki ap domine, epi apre sa, lè ou menm ou reyisi nan enfòmasyon ke nou te ba ou a, si l posib ou pa t ankò abòne ou ansanm avèk. kanal la wa retounen pou kapab vin fè sa. Nòmalman, jan ke nou te di l nan kòmansman videyo a, gen anpil gwo jounalis ki itilize kontni sa pou yo di ke nan moman kote nou ap pale a, administrasyon prezidan Joe Biden nan li menm li fè konnen piga pèsòn moun pwoche bò fwontyè a. Nou menm, nou ap ba ou enfòmasyon an jan ke sa li menm li ye nwa su blan. Jis nan moman kote nou ap pale ansanm avèk ou a la a, poko gen oken bagay ki ekri ki di ke administrasyon Biden nan di moun pa rantre. Jan ke nou konnen l deja a, genyen pati repibliken an li menm nan peyi Lèzetazini nou konnen ki pa demere ansanm avèk sa ki rele imigran, ki ap mete anpil presyon sou prezidan Joe Biden li menm kòm kwa pou li kapab stope fwontyè a pou pa kite imigran rantre. Men jis nan moman kote nou ap pale a, poko gen oken lwa ki pase ki di ke pral genyen sa ki rele depòtasyon chèr zami. M vle nou konprann byen ansanm avèk dosye sa. Jis nan moman kote nou ap pale a la a, Prezidan Joe Biden li menm ki te deja anonse tps pou Ayisyen, se pa non sèlman Ayisyen, gen plizyè lòt peyi ki benefisye stati tps sa a, ki se yon stati tanporè, nou pa bezwen pral detaye sa a ba ou, nou panse se yon bagay ou konnen byen. Nou ap rantre dirèkteman nan lòt enfòmasyon nou konnen ke ou ap tann nan. Nòmalman, Prezidan Joe Biden li menm, ki te deja di sa nwa sou blan, li menm objektif li se tout moun ki genyen tps yo pou li kapab ba yo rezidans epi timoun yo ki nan pwogram DACA a pou yo kapab jwenn rezidans. Men nòmalman, nou vle eklèsi w tou. Zafè tps la, se pa tout moun ki genyen stati tps la ki pral gen chans genyen sa ki rele rezidans la. M vle nou konprann byen. Nòmalman, moun ki pral gen chans genyen rezidans, li la pou yon tan byen detèmine. Nòmalman, nou konnen byen, presizeman pou Ayisyen, yo te fin elanse pou tout moun ki te la apati de. Yon fwa pou tout moun ki te la an mwa de me, epi apre sa yo vin re anonse l pou tout moun ki la apati de 29 jiyè. Men m vle nou konprann byen. Si nòmalman ou te rive nan peyi a 29 jiyè, nou pa ba ou garanti menm a 40 pousan ou kapab genyen rezidans si e sèlman si pwojè sa li menm li vote. Nòmalman mwen menm mwen te eseye ap gade sa ki te ekri pou moun ki pral gen chans gen rezidans yo, se moun ki te la nan peyi a apati de 2017. Sa vle di nou konnen ke an 86 prezidan ki te la li te fè yon bagay konsa, li te bay moun men rezidans. Men nòmalman se pa tout moun ki te nan peyi a ki te chwazi jwenn, men tout sa ki ap fèt yo li gen yon tan. byen detèmine ki avèk yon tan ki limite. M vle nou konprann byen. Sa vle di ke pou se pa tout moun ki pral gen stati tps la kounye a nan peyi Lèzetazini, si pwojè de lwa rezidans lan li pase, se pa tout moun sa yo ki pral genyen chans genyen rezidans. Mwen vle nou konprann byen tou. Zafè sa ki gen rapò ansanm avèk depòtasyon an, m vle nou konprann byen tou. Jiska prezan. Mwen menm pèsonèl mwen pa di ke pa genyen depòtasyon. Men nou kapab di ou sa li poko ekri nan okenn jounal ki di ke pral genyen depòtasyon. M vle nou konprann byen. Men jiskaprezan kote nou ap pale a, gen anpil moun ki deja fèmen kote yo konn al fèmen pou yo kapab rantre nan peyi Lèzetazini an. Jis kote nou ap pale a la gen anpil moun ki deja fèmen men ki poko libere jis nan moman kote nou ap pale a. Sa vle di ke nou poko konnen paske nou konnen ke Texas ki se youn nan fwontyè kote ki gen anpil anpil imigran ki toujou pase nan pati sa a men nòmalman gen anpil imigran ki anndan la a. dapre sa yo fè nou konnen, men ki poko jwenn liberasyon yo. Nòmalman, nou menm pèsonèl nou poko kapab di ou eske moun sa yo ap kapab libere yo pou yo kapab rantre nan peyi a, oubyen tou si ke y ap kapab depòte yo. M vle nou konprann byen. Men jis nan moman kote nou ap pale ansanm avèk ou a, poko genyen oken lwa ki ekri ki di ke ap genyen sa ki rele depòtasyon. Nou menm tou, nou menm nou chwazi ba ou enfòmasyon an jan li ye a. Nou pa chwazi vin detounen oken enfòmasyon pou ou, jan nou wè anpil jounal sou Facebook la ap fè l la, ba ou yon seri de enfòmasyon pou fè kè ou kontan, epi nòmalman lè ke ou al pote tèt ou ale pou ou kapab echwe. Non, nou chwazi ba ou enfòmasyon an, lè ou menm ou fin analize li, ou pral wè si se posib, Pou w kapab pote tèt ou vini, w ap kapab epi oubyen tou si pou w reflechi toujou, w ap reflechi. Nou menm nou toujou pote enfòmasyon an ba ou nwa sou blan. Se sa k fè, si ke pati videyo sa a li deja enterese w, n ap envite w kite ti pous ble a pou nou silvouplè. E ou menm tou, Si ke wap gade video sa kounya, si ke kontni ki ap pale a li enterese ou, nap envite ou abòne ou ansanm avèk kanal la. Non sèlman abòne ou ansanm avèk paj Facebook la, al abòne ou sou YouTube tou avèk chanèl Benito Gracia Info a silvouplè. Agrandi fanmi an epi pa bliye ede nou pataje jan de video sa yo paske se Jan de video sa yo ke ki kapab ede anpil frè parèy nou nan mond lan paske jan ke nou dil deja gen anpil fo medya ki ap itilize pou yo kapab gen anpil vyouz sou facebook yo toujou ap bay yon seri de manti donk yon seri de enfomasyon yo chèche mete pase genyen ladann nòmalman ki pa janm yon fè reyèl vrèman. Men nou menm nou chwazi pote enfòmasyon an pou ou jan ke li ye a, nwa sur blan chèrs amis. Se sak fè li enpòtan pou nou kapab agrandi fanmi an. Abòne ou ansanm avèk kanal la, pa neglije fè sa. Pataje ti videyo sa nan tout gwoup Facebook, gwoup WhatsApp nòmalman pou fanmi an li kapab touche plis moun nòmalman. E non sèlman sa, si nou fin pote ti videyo sa pou ou, lè ke ou chwazi respekte tout règ ke nou ba ou yo, Ou reyisi si ke ou pat gen chans abòne yo nap mande ou wap retounen sou chanèl la pou vin abòne yo ansanm avèk kanal la chèr zanmi yon lòt fwa nou di ke yon gran mèsi e nòmalman nou gen anpil lòt bèl kontni nou genyen pou nou pote pou se sak fè li enpòtan li enpòtan Pwofite tou abòne w ansanm avèk kanal la pandan ke wap gade videyo sa. Epi pa neglije kite nan kòmantè a pou nou si videyo a te enterese w epi nòmalman pa bliye pataje li epi kite nan kòmantè a de lòt pwochen videyo nou ap gen pou nou pote pou de sa ou ta renmen ke nou pale. Nòmalman nou di ou yon gwo mèsi sa ke nou rete pou nou di ou nou ap rankontre pli ta pou yon pwochen videyo babay a la pwochèn.